ki se Angel. Angel te trouve ke si sè l la mouri avèk tout bòfrè l la, ebyen, li pap pran tan pou l te kapab rekipere tout byen Datou te genyen yo, de se fèt, li fè Datou li menm vin devni yon tifi ki entatad. Danje li menm se moun k ap viv anndan nan fwaye martou kòm jeran lakou a. Pafwa, lè moun yo gen pou yo soti, yo konn kite l avè l. Men Angel toujou ap itilize moman sa yo pou l kapab vin maltrete Dato ki se nyès li. Steyou li menm, bò kote pa l, li gen yon jenòm ke l renmen anpil. Li wè jenòm nan t ap ba l pwoblèm, li te deside pou l te kapab ale kay yon manbo ki se Malika ki se menm manbo sa tou ki ap fè tout travay yo pou l kapab detui fanmiy sa a. An nou swiv pou nou wè kòman istwa sa a li pral fini. Je twa tiye matant. Mazelda tou humm konnen wap pale kanmenm wi jan bòs la twò bon moun.
Nou konnen pou kisa m vini. M vin pote 2 nanm ba nou la. Matou, Sasou.

Poukisa ou mennen l la ri? Li te li chita nan lari a, lè m ap pase li rele m mawozo. Li di m li pa gen anyen, li pa ka manje.
Ou konprann sa l di a? Pale byen! Kòmsi pale pou nou konprann kounye a.
Li di m li grangou li pa gen anyen pou l met nan vant li, men m te gen yon ti bagay nan pòch mwen, m te ba l 50 goud, kounye a m di.

Misye rele m Marcus. Marcus se frè m. Bon, m pa ka, m pa konn ki konseye m pou tout bagay. M toujou ap jere sa k yo mande m. Si m ta di w mete de machin sa yo deyò pou mwen, al mete yo deyò pou mwen.
Wè sa. Se mouri sou kont ou wi.
Sak pase? Men apa ou dim ou konn kondi. E bouret li konn kondi boss la. Yo silans non frèm.
Danje silvouplè. Tout sak rivem sou kont ou wi boss la. Ou wè sak pase?

Madam, m panse nou ka eseye konprann mwen wi. Eseye konprann avèk yon fason. Travay, m bezwen travay.
Ok, kòm li bezwen travay, e ou wè jenòm sa? Se li danje. Li manje a lè. Si w wè l li abiye konsa se li k vle, li di l pa vle moun konn afè l. E li vre wi. Si w gad nan bous misye, w ap wè l gen kòb ladan l. Donk m toujou peye l a tan. E tande jennonm, se pa bous misye w ap fè w fè rezon non. Yo ke pa rapò avèk jan ke w ye, nou ta pral ba ou pou w te kapab chofè madanm mwen, li te pran Marcus li menm lè fè tout bagay yo. Bon, ou poko ka aprann kondi. Alò ou poko konn kondi, sa n ap fè? Nap anboche w le maten wap alèz ansanm avè nou pa gen moun kap konnen sa danje li la li siye machin yo si w vle siye machin yo epi pandan ke w ka sou chofè kòman mwen di sa chofè a adwat ou di mwens ke le maten lè w leve wap

Li konn pa sa. Se nèg ki gen vès sou yo, ki mete tisi sou yo, se moun sa yo le pi souvan ki konn bon vòlè a. Men, li t ap eseye chanje yon sitiyasyon. Si misye te vle pran travay la, li pa t ap bezwen gen zam pou l fè bagay ki mal. Donk se yon vi ke l t ap sove.

Eske m te ka gen pwoblèm avè l paske l genyen cheve? Eske cheve nan tèt yon moun vle di l se vòlè? M pa kwè. Men kounye a tou eske chemiz sou yon moun vle di l se yon bon moun? M pa kwè non plis. Franchman m pa kwè. Bon! Rayèl.

Ye se pa pou lèm di sa pa koule nan tèt moun vrèman non men afè wap di nou sa kèm se fanmi fanmi li nou di sa nan pi sitou nan peyi nap viv la. Efò a tè tou pou ou ka viv alèz gen moun ki pa konprann sa. Gen moun ki chita la pale mal, gen moun ki egri, men pa janm konn nan ki nivo ki yo sòti pou rive kote yo a. Ban m di nou yon bagay ti nèg yo. Èske nou panse, pa egzanp, si m ta pran moun menm ti fanmi mwen ki se madanm mwen, se. E bèl sèm Angel ki konn toujou lakay la e mwen trè sansib pou pitit mwen li trè sansib pou sitiyasyon se vre okontrè madanm mwen ap esplike mwen bagay yè li dim ke li dil sil ta mouri li ta li gen 3 nou gen 3 machin yo poul bay ti pitit la 2 poul pran youn li pa dakò menm pa. Anfen m pa wè eske w panse ke bèl sè m te ka rive nan bagay se fanmi mwen. Ok banm di w yon dènye bagay mwen menm map di w men m toujou tande yo di konsa pou w genyen yon batay pa kanpe dan pou dan avèk moun nan. Mwen nan kesyon lè w kanpe dan pou dan avèk moun nan. Moun nan tou wè ke li gen yon fas. Apa w pa bwè diyabètik la? M bwè l wi. Moun nan tou wè ke ou gen yon fas. Men pou moun nan atenn ou pi fasil, li pi lwa nan dan ou.
Ok, sa vle di ke ou ta sipoze pote yon siveyans de pre kòm pa chita. Ok bon. M pral mete danje ou kontwòl. M kapab siveye ou. Ak tout moun kap rantre lakay la e m pral fè yon ti pale avèk madanm lan byen klè m konnen madanm lan renmen sè sa anpil tout sal genyen pou sè a se sèl grenn sè a ki rete avèl nan fanmi an manman an te gen 7 timoun 5 moun yo gen ak yon timoun.